Sou dosye sa a, e la a m ap pale de dosye Guerrier Henri. Guerrier Henri se se yon konfrè, Guerrier Henri genyen plizyè tan depi ke l ap milite nan nan laprès, li fè dè dè emisyon danaliz, e li gen pozisyon pa l sou dè kesyon, li gen apwòch pa l, e donk. Li fè metye l jan l konprann li. Ok. Jodi a, misye nan yon sitiyasyon kote ke gen plent ki depoze kont li. Dcpj te envite l. Li gen yon avoka ke m te wè ki t ap pale, ki di se Guerrier Henri ke li reprezante. E li ale, li di ke li denonse envitasyon sa a. li pa respekte yon kantite de fòm, e sou baz sa a, li pa kwè ke sa valè lapèn ke konfrè l an, Guerrier Henry, al reponn kestyon lajistis, kestyon dcpj. Yon bagay m ta renmen di nou, dosye lajistis pa janm piti. Ok dosye la jistis pa janm piti m klè avè nou sou sa ok emm pou ki sa m di sa se paske m pa ta swete ke konfrè a minimize sa m pa ta swete l minimize sa k ap rive la ok mentnan konfrè a pa t reponn E pa rapò a sa, dcpj deside mete yon manda damne kont konfrè a. Sa vle di ke yon manda, kèlkeswa kote yo kwaze avèk li, pou ke yo arete l, mennen l an eta devan otorite dcpj. La a se yon lòt deba. Paske depi w gentan rive nan kesyon kounya yo mete manda damne sa son lòt deba ok kounya trè sètènman gen moun kap di monchè sa vrèman se sa yo rele dan pouri gen fòs sou bannann mi an gon kantite de bandi ok kap flannen kap bay konferans regilyèman ki monte desann nan tout espas prive oubyen piblik, yo swadizan te di yo te mete manda dèyè yo tandiske nèg yo la Guerrier Henry Premye pwen jounalis ki vle konfrè ki repete bagay lefètke ou se jounalis sa pa fè ke ou pa yon jistisyab dayè gen sa yo rele deli de près remake ke mwen. Ok E moun Gon kantite de moun Ki pran La pres daso Ki rantre nan Nan Medya Yo vini Yo fè ekzakteman le kontrè de sa Medya ta sipoze ye E pi Yo vann tèt yo an mastodont Men Poukisa k fè ke yo kapab Kontinye egziste, se paske jisteman yo jwenn anpil moun ki konsome yo. Ok, yo jwenn anpil moun ki konsome yo, men a la sèl diferans, bagay sa yo, yo pa dire lontan. Depi wè se moun k ap fè gwo gwo eksè, bagay konsa eksetera, non non, bagay sa yo pa dire lontan. Paske se pa sa metye a di. Se pa sa metye a di. Ke l mande ki pou respon. Kisa jounalis sa ka fè, kisa l pa ka fè, kisa si l fè l li andeyò de sa nòm yo di, li andeyò de sa prensip yo di. Gon kantite de moun ki gen bagay pa yo yo bezwen regle, yo itilize laprès epi yo fè l pase otomatikman ke yo deraye, nenpòt dispozisyon ki ta pran pou yo ta raple yo a lòd oubyen sanksyone yo, y ap di w se persecution de la presse. Alò la, fò nou ekstrèmeman prudan pa rapò a sa. Gon kantite de moun, lè yo pa ka rantre nan près tradisyonèl la de manyè fòmèl, yo fè l sou rezo sosyo, e a se moman la yo bay tèt yo yon libètinaj, Nan entèvansyon yo, nan apwòch yo, nan diskou yo, nan deklarasyon yo, nan tèm y ap itilize, etsetera. Pa gen pwoblèm, mwen menm mwen pa la pou m sanksyone pèsonn, oke, mwen pa la pou ke mwen reprimande pèsonn, sof ke mwen di nou metye a moun ki fè l konnen ki lè. Ou nan limit metye a, ki lè ou an deyò de limit metye a. Dakò? Mizopwen sa a, pou mwen, li fondamantal. Paske malerezman, majorite moun k ap, m ta ka di, suiv sa k ap di nan medya, ke se swa medya tradisyonèl, ke se swa rezo sosyo, yo met nan tèt yo depi yon moun ap pale sou rezo, se yon jounalis li ye. Ok pifò nan nou fè erè sa paske moun nan gon mikro nou jis di a entèl jounalis tandiske gon kantite moun metye a gen prensip li mentan poukisa m fè pwen sa se paske gen anpil moun ki al pran woulib nan sektè sa. E a prèv, trè souvan, ou konn wè moun nan rantre nan sektè a epi aprè sa ou tande, biw li kandida, ou tande, etc. Sa peut a rive aprè yon tann karyè, ou estime ke ou bouke pale, pase m sonje Bernard Tapie an Frans te di yon jounalis, sa l te di, wè ou menm, pozisyon w lan trè fasil, chita rakonte bagay sou moun, pale de moun, Ou pa janm pran yon risk nan vi w, wala ke w panse w ka entewòje yon antreprenè ki li menm chak maten k leve k pran risk, Bernard Tapie te di yon jounalis sa. Men sa pèt arive ke gen yon konfrè oubyen yon konsè, li rive nan nivo karyè li, epi li wè ke gen nesesite pou ke olye li rete l ap analize, olye l rete l ap pwopoze e rekòmande toutan, enben l di tèt li, poukwa pa? Li di tèt li, poukwa pa? Oke! Li di ba l wè si l ka bay yon kontribisyon. Mwen menm mwen fè yon chwa, m pa enterese avèk kesyon politik dirèk. Ok? Sa vle di ke pral kandida e pou depite, pou senatè, non. Men m ap admèt ke 1 gen de konfrè ki pran woulib sou metye a pou yo ka chèche popilarite, vizibilite pou y al kandida. Men genyen se pa sa l ye, genyen se paske lè yo bouke analize, Aprè tout tan yo fè an tèm de karyè jounalistik, yo wè ke la a ba yo bay yon kout men. A ce moment là, il y a aucun problème. E la ankò, nan youn oubyen nan lòt ka a, moun yo lib pou yo fè chwa yo. Moun yo lib pou yo fè chwa yo. Paske de fason se pa mwen ki pral di w vote oubyen pa vote. Donk moun nan estime ke se sa l ka itilize kòm koulwa, kòm kanal, kòm tranplen, li itilize l. Men m pa ka di moun nan li pa ka itilize sa. Bon si se li l wè k ap ba l rezilta. k ap mennen l kote l vle rive a m pa ka di l non se strateji pa l li granmoun se li k ap bon pou li m pa ka di l anyen nan sa men sofke ou menm m ka di w atansyon anpil fwa gen de bagay ke w wè k ap rive sou ou yo pa reyèl an tèm de sa moun yo ap preche ok mentnan an nou retounen sou ka Guerrier Henry A un sèten moman yo te akize Guerrier Henry le fèt ke li te bay, pa sèlman bay bandi lapawòl, men yo te menm asosye bagay la a on fòm de pwomosyon sinon pwopagann de sektè bandi a. Si byen ke anpil fwa de bandi e entèvyou ap fèt e men gen de moun ki repwoche nan entèvyou yo kòm si se pa de entèvyou kòm si ou ta santi ki gen de bagay ki ase senglan, de kestyon ki ase Ou konprann? Yo estime ke anpil nan entèvyou sa yo se balatè, se de bagay ke nèg a vin pale, epi l chita l ap fè manipilasyon, l ap fè pwopagann, etsetera, etsetera. Egzanp, gen de moun ki di, kòman w pran de bandi ki vin jistifye ke yo ka met dife nan kay moun yo vle, yo ka tiye moun yo vle, yo ka kidnape moun yo vle, etsetera. Donk, sa di ke gen de moun bagay sa a choke. Ok. Men sa pral depann ak ki zòrèy wap tande l, sa pral depann nan ki kan ke w ye. Ok. Si pa egzanp ou se yon moun ki te viktim de moun yo te kidnape, oubyen yo te kidnape w oubyen yo te kidnape pwòch ou, m ba w garanti lè wap tande yon bandi kap pale kap jistifye l, e sitou si jwenn yon tribin pou lap jistifye l, sa ap fè w mal anpil. Sa se klè. Sa ap fè w mal anpil paske w di yon chè, vrèman, n ap eskize mwen, e sa m wè m te pase, etsetera, pou m ap tande moun sa yo k ap jistifye bagay yo a, epi yo jwenn mikwo pou yo jistifye l, non, non. Gen de moun se konsa l ap wè l. Men gen yon lòt moun ki li menm ap di non, m panse ke tout sektè dwe pale, fò n tande e tout kouch, fò n tande tout kategori. Menm le bandi le pli notwa, fò nou tande l, fò nou tande pozisyon l, fò nou tande. Kisa ki kondwi l la, fò n tande kisa k ka fèt pou l sòti la etc. Sa se yon lòt yon lòt tablo, yon lòt tablo ok. Paske anndan sosyete a, tout moun p ap janm wè bagay la yon sèl jan dakò. Mentnan yo te vin ajoute yon twazyèm bagay pou konfrè a. Yo te di ke yo gen eleman enfòmasyon ke konfrè a li asosye menm nan biznis avèk 2 chèf bandi nan nivo viv ansanm. Bon, e se ke konfrè a te non sèlman te demanti men dezyèmman li te mande yon moun ki gen prèv sa a pa gen pwoblèm vin avè l. Non, pa gen pwoblèm, si w gen prèv sa a vin avè l. Ok. E nan dènye entèvansyon konfrè a te fè, se sa l te di, si yon moun ou estime ke li gen biznis avèk yon chèf bandi, vin avè l, pwouve sa, etsetera. Dakò. Mentnan, o nivo de dcpj, yo di yo gen sifizaman de eleman, m ap reprann hein, yo di yo gen sifizaman de eleman ki pou fè ke yo tande konfrè a. Ok. Si dcpj di l, a ce moment là, Lè konfrè a prezante kounye a, yo pral prezante l diferan eleman ke yo repwoche l yo, e se apati de eleman sa yo yo pral di l kisa w konn de sa, kisa w konn de sa, kisa w konn de sa. E pa bliye n ap pale de dcpj, dcpj kapab genyen sifizaman de eleman nan men l, li kapab gen relve telefonik, li kapab gen mesaj, li kapab gen voice, kapab gen yon kantite de bagay, Donk a son la, kèlkeswa dosye ke w ap abòde, fò w abòde l avèk anpil, anpil pwofesyonalism e sitou anpil prekosyon. Anpil prekosyon. Mentnan, kisa dcpj gen nan men l, mwen m pa konnen. Men dcpj konfime li di l gen bagay nan men l. M pa konn sa l gen nan men l. M pa konnen. Mwen menm, m ap kite. dosye a swiv kou li. Dakò? Pou moun pa egzanp ki di ke e wi men nou twouve ke se pa nòmal, laprès la manke fè solidarite, paske la tout laprès la te dwe kanpe etsetera. Se sa m sot di nou o depa. Se pa paske w se jounalis ki vle di ke ou odesu de la lwa. Non. Non. Mwen di nou, li pa valab pou tout konfrè avèk konsè. Ok, yo pa, yo pa, e jounalis yo ye, moun pa gen dwa sosi, moun pa gen dwa sela. Mwen di nou non, pa gen kenn kote l ekri. Pa gen kenn kote l ekri. Ok. Valè kote gen de moun yo konn arete ki se de jounalis pou deli de près, pou difamasyon, pou m ta ka di gen de moun ki fè pwomosyon de la vyolans, gen de moun ki fè pwomosyon di teworism. Wè imajen yon peyi tankou Etazini epi yo ta santi ke gen yon moun k ap fè pwomosyon teworism, etsetera. Donk, konprann lojik la. Sans, sans avoir voulu être un oiseau de mauvaise augure, yè ki sa m te di nou? Sou ki sa m te fè emisyon an? M pa ta tire atansyon nou sou le fèt ke Etazini jodi a se youn nan peyi ki pi riske pou moun viv ladan, ki pi danjre pou moun viv ladan, ki plis ensekir pou moun viv ladan? M te di n sa yè, men sa k pase Dubai? Nou pa wè m nan menm yè aprèmidi a nou pa wè sa k pase Ozetazini? Men nou sa yo poko anyen non. Sa yo se detay monchè. Mete dife sou yon moun, non monchè sa yo e detay. Mwen di nou, ret la pou nou wè. N ap wè de dega k pral fèt Ozetazini. De moun mwen konnen ki se de tèt pete. Ki se de moun kòm si m ta di w ki pral mande dechennen gon kantite de moun ki pa enterese a lavi menm. Ki pa enterese a lavi menm. Ok? Li pa enterese a lavi ditou. Donk si se yon bon kamikaz, se rete w ap rete w wè l vini, li monte anndan machin li, li mete pil eksplozif li ladan l, epi l fonse sou nenpòt ki gwoup moun, etsetera. De tout fason li mouri, a ou l fè pou sa? Wi, sa peut arive ke l pa mouri, lapolis gentan sèkle l yo fizye l, men grenn li menm nan mouri pa gen pwoblèm men l gentan tiye 200 moun, li gentan tiye 200 moun san konte lòt li blese, timoun ki pran zam ki rantre anndan yon lekòl ki ravaje lekòl la a katouch. Nou pral viv tou sa.

M di nou atann nou a sa yo. Atann nou avè yo. Ok? E se pou sa m renmen pale avèk moun ki vrèman gen kapasite pou yo tande. E gen de moun se pa tande sèlman yo tande. M pa vle ankenn wòl de pwofèt de malè. Men m son moun ki reflèks mwen pèmèt ke gen de bagay ke m ka antisipe sou yo. Reflèks mwen pèmèt ke m ka antisipe sou de bagay. Pou sa m atire atansyon n sou yo. E pou sa m atire atansyon n sou yo. Gen de moun pa egzanp ki gendwa ap tande m la a, yo note sa. Gen de moun pa egzanp ki gendwa anba live la la a ki di monchè, se vrèman, m te gentan okouran de bagay sa yo papa, m viv yo etsetera. Gen de moun ki fè de temwanyaj konsa. Gen de moun ki ap tande m la a ki di ba yo tou pran dispozisyon pou ke yo korije sa k merite korije. Mwen konn sa. Mwen konnen. Mwen konnen gen de moun k ap di ba yo korije sa yo kapab korije. Nan fonksyonman yo, nan konpòteman yo. M pa gen dout sou sa. Men gen de moun ki p ap kapab. Dabò gon kantite de moun pa egzanp, lè l ap pale avè m, pou l ka rantre sou mwen, l di m, monchè Mesye Numa m se yon oditè fidèl, etidyan nan inivèsite a, m pa janm rate w. Men lè m ap gade sou de gwoup, Map gade 2 nèg ki di yo pa janm rate w men ki tou di w ke premye fwa yo tande bagay dosye chèf IKA wi nap pale de chèf IKA yè yo di e premye fwa yo tande sa wi de de enkondisyonèl wi moun nan di w li se yon enkondisyonèl monchè m pa janm rate w men men li pa konnen ke nou te fon nou fon emisyon menm jou IKA li pa e premye fwa l tande afè chèf IKA ok donk sa vle di ke èske w ka konsidere moun sa a kòm kòm fidèl non ou pa kapab men lè lap pale avè w li di w li se yon fidèl. Donk anpil fwa nap pran nan tip de zanana pou Suzanne sa yo. Ok? E mwen menm, ou wè an nan sosyete a, sosyete sa a son sosyete ki trè pèmisib, son sosyete ki ba ou yon pakèt bèl devan, lese ale, moun nan fè de bagay, etc. Men, atan, le tan ap ratrape ou, le tan ap ratrape ou. Mwen renmen pran egzanp moun, pa egzanp sou rezo sosyo, ki deside ap avili tèt yo, ki deside ke yo pa gen ankenn entimite, etc. Sou pretèks ke se libète, yo gen libète pou ke yo pale, yo gen libète pou yo eksprime yo, e youn nan fòm dekspresyon se mete yo toutouni, griyen latya yo bay tout moun gade. Ok, dakò. Pa gen pwoblèm, se yon dwa ou genyen, se yon libète ou genyen. Men sonje. Gon bagay yo rele certificat de bonne vie et mœurs. Map onèt avè nou gon kantite de moun ki malgre yo ap fè sa yo met nan tèt yo ke yo dwe yon certificat de bonne vie et mœurs wi. Ya. Li gendwa diw se pèsekisyon politik ki fè yo pa bal certificat bonne vie et mœurs wi. Nan yon peyi petèt te yon peyi kòrèk, yon peyi serye, gen de moun pa egzanp, pa gen okenn posiblite pou ke yo ta bezwen yon sètifika bòn VMS pou yo ta jwenn li non. Gen de moun ki gen de bagay pou yo ta regle, yo pa t ap janm dwe ka regle l non. E poutan moun sa yo vin gwo chèf. Moun sa yo vin gwo chèf. Yo direktè, yo minis, yo premye minis pwobableman, yo prezidan, yo tout kalite bagay. Ok! Paske sosyete a admèt li. Sosyete a pa mete ankenn baliz ladan l. Ok! Pa sèlman an Ayiti non. Gen de kote gen de moun pa egzanp, moun yo fè yon revòlt e ke yo di non monchè nou eseye tèlman de moun ki pa ban n rezilta, bon n ap reziyen n avèk sa etsetera menm si n konnen l gen defo sa a, l gen pati sa a ki nwa lakay li, ki trè sombre enben n ap reziyen nou avè l. Ok! Ok! Yo fè, yo fè, yo fè chwa yo. Men, ou ka jwenn moun sa a ki vini, ki di w, wi, ki jan w kapab ede m, paske, m ap pale de lè sosyete a ap gen lòd ladan, paske, m te bezwen tèl dokiman, mwen yo pa vle ban m tèl dokiman, etsetera, epi a jodi a m ap chèche yon sètifika bòn vye mès. Sètifika bòn vye mès la ta sipoze yon bagay pou ke w merite. Se pa jis paske w te peye yon demil goud, yon senmil goud pou yo ba ou l, non. Oke? Bòn vye mès la, yo ta sipoze montre w li. Ok ou wè ozetazini tout ou tande gen libète etc la prostitution se pa yon bagay ki aksepte non ozetazini hein han si l aksepte se de manyè trè limite trè limitativ. Ok gon zanmi m te di m sa yo yo te entèpele l poukisa paske yo pran l nan pyèj gon moun ki rele l nan telefòn ki mande l pou l vin ba l plezi epi l ap ba l tan kòb ok l ap vin ba l plezi epi l ap ba l tan kòb enben se t on pyèj wi se gade yo gade yo yo menote misye pandan misye al reponn envitasyon etsetera pou m montre nou Nan peyi yo di ke w lib, kò w pou ou, ou fè sa w vle, paske ou te sipoze ka fè sa w vle nan sans lan. Ou te sipoze ka ofri tèt ou, gon moun ki bezwen sèvis ou pou kòb, etc. Brèf, se pou m montre nou anpil fwa gen dè nuans ladan yo, trè souvan, nou pa menm konsyan de nuans yo, nou jis ap voye monte san ke nou pa menm teni kont de yo. Ok. Donk m ap klotire avèk dosye konfrè Guerrier Henry. E map jis mande konfrè lan prepare l pou ke li genyen dabò yon bon kabinè avoka ou byen yon bon konsèy jiridik ki pou travay avè l nan dosye a. E m pa pral di konfrè a sa pou l fè men m pa kwè an kaval la si konfrè a ta an kaval se tap meyè opsyon an dotan ke li pale nan li kontinye fè emisyon l e etc men m ta swete ke se lajistis ki tranche nan kesyon ok lajistis. Ilè vrè ke gen de moun ki pral di asosye l, ki pral asosye sa avèk de flèch ke konfrè a konn dekoche an direksyon de otorite, etsetera, men atan, si w ap fè metye sa a, ou se yon bon direktè dopinyon, pa gen okenn posiblite pou w pa dirije de flèch an direksyon de moun k ap dirije peyi a, pa gen okenn posiblite. Sou wè w pa janm kritike moun ki nan pouvwa yo, ou pap fè metye a vre non. Anfen, an tèm de direktè dopinyon, ou pap fè metye a non. Ok? Paske, sa yo lage nou ladan l la, sa n ap viv la, ke dirijan yo antreteni la, eskize m, se pa kritike sèlman non pou ta kritike yo. E pa kritike sèlman non pou ta kritike. Eskize m. Ok? Si se pou ta krit, si se pou kritik ke yo ta e, e, ap atake konfrè a, a se moman la yo ap oblije atake anpil moun. Paske gen anpil moun ki kritike. Gen anpil moun ki kritike. E, e silvouplè mwen di n sa, depi w lan pouvwa, w ap oblije pran frap. Paske depi w pa ka bay rezilta, jisteman, yo oblije sekwe w pou, pou fè w bay rezilta. E se pa nan bwose y ap bwose w non. Jisteman, fòk ou pran de frap trè sevè menm wi nan men de direktè dopinyon. Ehe! Pou ke w. Ou drese tèt ou. Gen de moun pa egzanp, chak moun idantifye batay yo. Gen de moun ki pran batay yo, yo di monchè batay pa m nan se se sa. A pa m a pa m mennen yon batay pou Pò Senlwi, a pa m mennen yon batay pou Ayewopò. Ou konprann? Gen de lè fòk ou, gen de batay fòk se ou k pran l pou jwenn rezilta. Men fò jwenn moun wi ki. Ki vin avèw nan sa. Fòw jwenn moun wi ki vin korew nan sa. Fòw jwenn moun wi ki vin akonpanyew nan sa. Men anpil fwa ou gen dwa ap fon batay. Se pou popilasyon ap fèl men popilasyon pa menm rann li kont ke se pou li wap fè sa non. Anpil fwa popilasyon pa menm konprann ke se pou li wap fè tout sa yo la. Tout batay ke wap eseye fè la, tout goumen ke wap eseye fè la, se pou li. Men se li se premye moun ki pral met ansanm pou konplote kont ou. Ya, men se pou sa fè ke lè wap fè batay sa yo, fò w fè l avèk konviksyon. Ou pap fè l pou enterè pèsonèl, ou pap fè l pou enterè patikilye, men wap fè l paske ou panse lap ede peyi a menm. Ou panse paske lap ede sosyete a. Ou panse lap rive ede nou soti nan sa nou ye? Se sa ke li. E nan dosye sa a, m panse ke li fondamantal pou nou gadon zye ouvè pou ke yo pa fè konfrè a ankenn abi, pou ke yo pa pèsekite konfrè a, Règ pou pèsekite. Metan si lajistis di yo genyen sifizaman de eleman lan men yo ki pou pèmèt ke yo trake konfrè a, n ap tann yo nou menm pou nou wè. E lè sa a, n ava fè evalyasyon an fonksyon ke de sa ke yo mete sou tab la e an fonksyon de sa konfrè a reponn pa rapò a atak sa yo. Ok? A bon antandè, salut! Maintenant, ann ale.